Sa se routè pam nan. Sa se routè pam nan ou retire chaj ladan li baw 24 wòl tan chaj sa se routè pam nan wap gade wap wè limen la ok sa se pou vann sa se pou vann wè li. Sa a se pou vann. E sa a li menm, m pa garanti w, sa a fè diyo e 24 vòl dan chaj, men tout fonksyone. Pa bliye, mwen vann telefòn. Mwen vann telefòn. E sa k pi rèd, sa k plis ou pa konnen an. Pandan w ap gade videyo sa a, sonje, like, abòne. Mwen vann tablèt. Mwen vann telefòn. Gade byen. Gad. Ou wè sa a? Sa a se yon bakò. Gade konbe antre y genyen, konbe telefòn ou ka chaje ladan on kou. W ap chaje pa, w ap chaje routè ou biyè. Gade pou wè. Gade pou wè. 30 mil anpè. Gade biyè. Li vin avèk tout fil chajè. Tande. Epi sa k pi fre a. Lannwit si ou si lannwit ta ba ou ou pa gen lòt bagay mwayen posib li limyè peze ti bouton sa wap wè peze ti bouton wè imedyat la ou peze ou deja gen limyè nan kay la tande byen yonn menm pa chè wè yonn menm pa chè pa bliye se pa sèl sa yo m vann gade byen wè m vann bosi. Vann bosi. Bosi ti kote. Wè. Sonje mwen vann telefòn. M ranje telefòn. M gaye telefòn. Ou menm ki ta bezwen. Ou menm ki ta bezwen ranje yon telefòn. Ou menm ki ta bezwen gaye yon telefòn. M vann bosi. nan fòm kawotchou jan w bezwen. Pa bliye ou menm ki renmen pase lay enben eklere chanm ou avèk bay sa. Ou ka kenbe l nan men si w vle ou kapab mete l kanpe. Sonje mwen m di w Cellcius Info TV ti ti reparasyon enfòmasyon se pou ou n ap travay. Se pa sèl telefòn sa yo m genyen se pa sèl sa yo m genyen men e sèl sa yo m mete sou tab la pou m kapab prezante w. Tande ou menm. Yon moun pran lin watsap. Watsap ranje. Yon moun k ap sèvi w pèsekisyon. Yon moun k ap plede mete w nan kou. Ou menm ki ta bezwen epanye tout bagay sa yo. Sonje mwen se Celcius Info TV. Epi.

Imajine nou. E moun nan m t ap mete nan biwo a, li t ap touche e fanmi li t ap manje. An nou, m pa di se Wanament ki gen ensekirite a, e pa sa m di. Men, e se tout e tout ti krent sa yo m genyen ki fè m pa gen tan sou mache a deja. Pa bliye, Celsius Info TV. Se zye w ak zòrèy w. Ou menm ki pa t ko abòne, ou menm ki pa t ko pataje, ou menm ki bezwen yon tè, ou kapab ekri m oubyen rele m nan 8 29 573 82 73. Pa bliye, mwen genyen 2 libeli, De Wanament a Gonayiv. Gwo Mòn, Pòdepè ka antre ladan, men yo di l ap pi fasil pou ou menm pou resevwa l Okap, Ou byen ou resevwa l Gonayiv Senmak moun Senmak mwen yo Moun lakay mwen Gwo mòn lakay mwen Afè pa m Pa bliye N ap retounen pou plis videyo N ap retounen pou plis videyo Sa nou t ap esplike w talè a Ou menm ki bezwen konn kòman pou w range telefòn. Ou menm ki bezwen e mete sekirite sou WhatsApp ou ebyen pa bliye nou se Celsius Info TV nou se zye w ak zòrèy ou. Sonje m di w ou menm ki bezwen on bagay konsa li pa chè non li pa chè ou menm ki bezwen on bagay konsa ebyen nou toujou gen yo disponib ou kapab ekri ou kapab rele nan nimewo telefòn toujou sonje mwen se Titio reparasyon e enfòmasyon. Titi reparasyon enfòmasyon ganpil. Sonje abòne pataj video sa. Pase klass map bay yon klass yo gratis gratis ou konnen gratis gratis gratis. Gaye telefòn nou vann telefòn. Mèsi se te yon plezi. Nou vann ti bosin nou vann gwo bosin. Ou menm ki gen bezwen yon nan sa nou sot site la yo ou kapab toujou ekri nou kapab toujou rele nou. Pou pòsyon paw la. E sonje, ou menm ki bezwen pase lay, nou vann wout e. Kèlkisanswa fòm wout ou gen bezwen an, nou vann wout ou.